Konn sa m imajine? Moun k ap antre Etazini gwo vant, ki gen 8 mwa y ap tann toujou lè tranche yo pi pre toujou pou yo kapab al fèmen yo. Konn sa m panse? Moun sa yo se boul bòlèt yo jwe. Se lè ke yo rive e sou fwontyè yo pral fèmen an, yo fin travèse l yo konnen ke yo bon. Pa bliye m se nèg Meksik lan. Nan videyo jodi an, m vin pale w de yon fanmi ayisyèn. ki ap viv nan Monterrey, kote dam sa, ayisyèn sa ki te gen 8 mwa kelke jou ansent, kote li tap eseye kouri ale sou fwontyè Etazini an pou li ta al fèmen paske li te rive sou lèl, li pat vle fè pitit nan bò Meksik lan, nou konnen ke lè moun nan ansent e sitou ayisyèn yo, lè yale yal fèmen yo gen. 90 pousan chans pou yo lage yo rapid ebyen se youn nan rezon ki fè dam sa avèk mari li yo tap tann ebyen nan tann tann tann lè a rive sou yo malchans pou yo yo rete yo fè pitit lan meksik e pitit lan poko fèt men lap fèt demen si Dye ve demen lendi an. Daprè sa mari dam nan fè konnen, se le 7 li konnen madanm li t ap akouche. Men nou konnen ke gen fanm, se pa lè jou akouchman an rive yo santi doulè a. Gen fanm ki lè y ap akouche, depi menm yon semèn menm y ap soufri. Ebyen se youn nan rezon ki fè dam sa, pandan ke li rive nan tèminal la pou l al pran bis, ebyen tranche kòmanse pran li. Moun ki te la nan tèminal la gentan rele polis. pou vin pote dam sa sekou e byen vit lapolis pat pran tan pou yo te rive sou dam sa kote gen yon polisyèn meksikèn ki te rive pote ayisyèn sa sekou e meksikèn sa pa gen tèlman anpil eksperyans nan travay polis lan apèn li gen 3 mwa e byen se li menm ki te soulaje ayisyèn sa e pi apre anbilans te vini e pou yo te kapab leve ayisyèn nan al mete l lopital. pou l kapab tann lè l pou l akouche. Daprè polis meksikèn nan, li fè konnen ke ayisyèn sa te gen difikilte pou l ekspire e kounyela tout bagay antre nan lòd e sèlman dam nan l ap tann lè akouchman li ki se demen lendi an pou l kapab al akouche. Pa bliye dam sa te gentan gen yon lòt pitit deja avèk mari li. Sa ta fè dezyèm pitit yo, men pitit sa, hey, sa rive plizyè fwa, pandan ane a la se dezyèm fanm ayisyèn sa rive, e m ap raple nou ke m kwè nan mwad janvye a gen youn menm ki te gentan rive bò dlo a, kòmanse travèse dlo a e lè l santi doulè a, li retounen nan bò Meksik lan, epi bò dlo a se la li ta pral akouche pitit lan, Lakwawouj te vin pran li, al avèk li lopital. Sa vle di se pa premye fwa ka sa yo ap rive, sa fè m toujou di yon moun depi ke w santi doulè w pi doulè w la ou pa vle fè pitit nan bò Meksik lan pou pa pèdi lavi w ak lavi bebe a, apwoche pi pre fontyè a pou w kapab travèse lè ke ou santi ou pral rive sou akouchman w, men se pa lè jou an rive egzat pou n lè sa nan fè tèt cho, imajine w yon moun ki Monterrey, moun nan madanm ni ap akouche le 7 ki se demen lendi an, epi se yè. Pou yon moun al espe, al eseye pou l kite Monterey pou l rive sou fwontyè, imajine yon bagay k ap pran nenpòt yon jou. E imajine nou mezanmi. E ou te konnen dam nan t ap fè pitit le 7, ou met lavi dam nan an danje lè konsa. Pa bliye m se nèg Meksik lan ki te toujou la pou l enfòme ou de tout sa k ap pase nan Meksik, sitou nan fwontyè Etazini ak Meksik lan, pou n kapab toujou konnen tout sa k ap pase. Menm se lè m kòmanse jwenn nèg k ap ban m ti pwoblèm, men m ap di nou, M pa gade dèyè, se vanse m ap vanse pou yo admèt ke se nèg Meksik lan k ap mennen, bay lajenès la fon kou, e nèg 30 an yo nou mennen twòp, bay moun ventèn yo fon kout tou. Abòne avèk paj oubyen chanèl kote w ap gade videyo sa pou w pa pèdi lòt videyo n ap gen pou n pote sou chanèl sa. Bay bay tout moun a la pwochèn. Pues ya este niño que nace aquí en el Hospital Materno Infantil si es que ya nació Monica,